Yo rele nèg yo nan yon reyinyon ou yo planifye pou gen yon reyinyon ak nèg yo, swadizan se yon reyinyon lapè. Piske Dèdè ak Vag pa t dakò pou nèg yo te mouri, enben yo rele nèg yo nan reyinyon pou lapè a. Piske se yon reyinyon lapè, epi pandan yo tout anndan kay la, remake se pa, li t ap twò fasil pou yo ta touye tout nèg sa yo ansanm. Pandan nèg yo reyini anndan kay la, enben yo tou pran nèg yo ann otaj. Tout solda ki te la yo, yo tou rete. Vag ki se pi gwo kidnapè Bèlè genyen. Ransèyman e bay ki ou te kòb. A ben frè mwen. Dcpj pa konn sa non ni lapolis. Tande. Puiske vag se pi gwo kidnapè Bèlè te genyen. Eben ekoute, ni vag, ni dèdè, ki byen si yo pat dakò pou ti mesye rimè yo tonbe, eben yo tout tonbe ansanm yo pa leve. Gen anpil moun ki di ke enfimyè yo te kidnape a se nan men misye l ta ye, men nan moun yo prezante a m pa wè l, m ta swete ke l la m pa konnen. Paske. Lè misye pran kòb kidnaping yo, se ak Dèdè epi Kempès li konn separe yo. E sa k fè m di w, kòman fè Kempès yo pa pran l? Men se paske jisteman pou kantite sèvis Kempès rann Ti Lapli, yo eseye epanye misye. Men Kempès se youn nan gwo kidnapè k te genyen sou Bèlè. Enben, ki sa k pase jisteman? Ni vag, ni dèdè, tout nèg sa yo tonbe yo pa leve. E kisa k parèt pi bèl nan istwa sa a? Jan nèg yo renmen fè l la, m gen plizyè videyo nèg yo la, avan etsetera, jan yo renmen fè l la, eben se konsa tou yo fè l pou yo, se konsa yo mouri tou. Paske lè yo pran moun yo tire l, yo boule moun nan, aprè yo dechouke kay moun nan. Ebyen se menm sò sa yo sibi. Non sèlman nèg yo elimine yo, nèg yo piye kay kote yo tap viv. Yo mache nan kay nèg yo, grenn pa grenn yo ap fouye kay nèg yo, ikonpri kay Kempès. Nèg Izo yo se lave yo lave atè a. Yo kase tout kay nèt nèg yo te genyen. Kounya kèk ti rès sòlda te rete yo ap jwe kwen, yo tap chèche nèg yo. Gen moun kap poze kestyon, gon zanmi ki te ekrim talè a ki dim tenten Dèdè mouri mdi wi, li di sak ta disa? Dèdè ta mouri konsa jodia mesye, misye tèlman son sipè chèf menm pou blag yon moun patap ka imajine se konsa yo tap touye towo sa ki rele Dèdè a, si gon nèg ki kriyèl. sou bèlè se dèdè l rele e sa ki grav la sa k bèl la tou pou nou son bèl bagay menm nèg ki swadizan se zanmi yo yo dakò pou yo mouri remake gen yon nèg ki a balon et cetera Misye te bon alye dèdè. Akoz vag nèg yo vin pat zanmi ankò. Poukisa? Paske vag misye te tire yon moun pou nèg yo ki rele Son. M sonje ke nou te tande pale de sonn sa te tonbe. Si w byen gade de videyo ki pataje an, kote yo pale de DG a, w ap wè yo di sonn ou jwenn jistis ou. Se sa y ap pale. Paske se vag ki te tire sonn. Imaj yo la, videyo yo la, men fò w konn istwa yo. Bagay la tèlman parèt byen planifye. Remake, pa gen ankenn lòt moun nan popilasyon an ki sòti viktim. A mwen ke si yon lòt moun ta viktim, petèt, se ta yon bal pèdi, yon bal mawon. Men pa gen ankenn lòt moun ki viktim. E sa k fè m di w, se yon planifikasyon ki te fèt pou yo te elimine nèg yo, paske yo pa respekte DG dabò. Kestyon kidnaping nan vin yon eleman de pretèks. Men byen sur ki se yon eleman nan ansanb la, men premye rezon ki pral koz deblozay la, se paske nèg yo pa respekte Djemsly alyas DG. Kestyon Kempès pran bal la, li pa konfime. Yo te fè misye lage pye l avan aksyon an poze. E ben pandan map pale la a, chèf Bèlè a misye rele Djemsly. Dayè. Se 3 baz sa yo ki te sib. E se pou tèt ti lapli menm kempès pa pase nan lo a. Paske selon enfomasyon n genyen, kempès se bò kot dèdè ak vag la misye te ye. Se menm kidnapè yo ye. Men misye tèlman son eleman ti lapli renmen, e sak fè te gen yon pwoblèm avèk ti mesye nan baz 90 yo. Ti lapli te di nèg yo, si yon grenn cheve nan tèt Kempès manyen, y ap lave zòn nan nèt. E Jackie Théodore respè pou mwen, enben se sa bagay lan ye. M sonje m te pale de dosye sa a, nèg yo te gen yon pwoblèm avèk yon baz ki rele baz 90. Ti lapli di nèg yo, si Kempès gen yon grenn cheve nan tèt li ki manyen, lap lave lè a poukisa paske kempès se yon proteje de ti lapli pifò kidnaping ki fèt sou dèlma se nèg bèlè ki fèl se kempès ki fèl pou fè lè pou potel bay ti lapli se pa ti bagay piti kap pase la e ben ekoute Nèg yo fè kempès lage pye l Enben pou lenstan men nèg ki chèf Bèlè a Djemsle Lefè ke misye jere kesyon biznis zam, bal Enben Izo kanpe bò kote misye Selon enfòmasyon n genyen se nenpòt 5 a 6 machin chaje gason pou pote ranfò ba Djemsle Izo voye sou Bèlè yèswa maten an. Sa vle di ki sa? Kelke swa baz ki ta ou byen ki te opoze a James le, ou wè misye yon eleman enpotan. Si yo ka touye tout neg sa yo, plis pase 25 neg al jwenn bawon pou tet misye, misye son eleman enpotan. Paske zam ak bal vle di anpil bagay pou neg yo. Zam, bal, kontak vle di anpil bagay. Paske nèg yo tèlman byen planifye, misye mande Izo ranfò pou l ka mennen batay la. Paske misye pa t vle fè flay ditou ditou. Efektivman, tout bagay pase jan misye te swete l la. E sa k fè, konfrè, m t ap swiv pòs ou an, m pa t ka pa pale de sa. Paske batay la fini. Aktyèlman la se Djemsly kap kòmande Bèlè. Tout chèf Bèlè tonbe. Yo pral li vil. Yo al jwenn Bawon. Misye gentan di tout moun kounye a relax. Tout moun al jere aktivite yo paske zòn nan pa gen gè. Son netwayaj ki tap fèt. E sa Djemsly di wi nan zòn nan maten an la. Misye di ekoute, pa panike non. Nou tout moun al regle aktivite yo. Son netwayaj nou tap fè nan zòn nan. Nou tap wete move grenn. Son peyi difisil.